Ki fè syèl mwen klere. Mwen pa ta imajine. Ki sa te ka rive. Pou mwen tonbe damou tout bon vre. Yon lòt fwa ankò map di yon gwo bonswa a tout moun ki tap tann katriyèm kou nan fòmasyon enfografi gratis ki ap fèt sou youtube lan. Nou te pale e de fil avèk view men sa te rive video a te gen kèk ti koupe ladan kote nou pat fin vrèman tande sam tap di yo kèk kote. Nòmalman m lokalize kèlke kote nou pat fin tande sa map di yo. Kisa map fè ki ap pi esansyèl? Map repale de yo, map repale de yo. E kòmsi m ta vle di w videyo 3 a la m ap refè l. Wi, m ap refè l. Sa fè sa m vle pou nou konprann. Si gen kèk bagay nou pa tande pandan m ap di nan videyo a men nou wè sa nou wè sa m ap fè a men nou pa fin konprann pase eksplikasyon an enpòtan. Nou pral ankò, m t ap pale de fil nan fil nan Adobe Photoshop kote lè m al nan fil Se fil ki pou pèmèt mwen kreye yon nouvo dokiman. Ok, nou pral pale de kèk zouti ki gen, kèk opsyon ki gen nan Adobe, nan fil la. Nan, nou kòmanse pou premye an, se New. Lè m nan New nan Adobe Photoshop, tablo sa, ki sa l pèmèt mwen fè? Sa, se tablo dimansyon lojisyèl lan. Se ladann pou ou mete tout dimansyon ou pral travay yo. Adobe Photoshop yo pa gwo dimansyon egzat. Se ou menm ki konn travay wap fè a ki dimansyon wap fèl e pou di lojisyèl la men ki dimansyon map fèl e pito li menm lap respektel depi ou respekte sa pou respekte ou travay ou ap soti nòmal. Premye sa nap wè, kote nou wè ki make nem nan la Sa se pou mete non. Men nan premye a kisa m ap fè m ap ekri yon non ladan l. Non m ap mete a, m ap mete nenpòt non. Ou menm lè w ap bay do, lè w ap fè travay pou w, w ap bay yon non nòmal. Non m ap mete a. Kisa map fè kisa map ekri map ekri flyer ok m ekri ok la nan dokiman tip lan ki se custom sa e sa m renmen fè lèm mete sou custom sa vle di m di lojisyèl lan la se mwen kap bal valè Paske anndan sa n te pale de li deja, gen de seri de dimansyon pa defo ke lojisyèl la tou vin avè yo pou ou. La lè m vin sou kòstòm, m di lojisyèl la se mwen k ap ba l valè. M pral fè yon flayè, flayè sa m pral fè a, mwen p ap fè enpresyon, mwen p ap fè enpresyon, m ap gen l sèlman pou entènèt la. Kounya, Ki sa m ap fè? M di nou lè n ap fè yon travay pou enpresyon, ok, pou enpresyon, kote k make rezolisyon an sipoze a 300. Kote k make color mode la sipoze yon RGB. Sa si se pou enpresyon kon. Sa si se pou enpresyon, m pral fè travay la. Ok. Kounya la,

M kreye dokiman m pral travay la. La se sou dokiman m pral travay la. M pap travay, m pap fè travay sou li. Pase sonje se fil avèk view m ap repale nou de li. Pase videyo avan an te gen koupi ladan l, te gen, te gen, te bay pwoblèm. Kounya la, m pale de new, ki sa n ka fè nan new la. M ap pale nou de open. Open pou anpil nan nou ki konn itilize. Menm e Microsoft Word nou konn sa ki open nan. Open se yon yon bagay m te gnyn m ap ouvri l sou sou lojisyèl lan. La m fè open Adobe Photoshop li li li open. Li open menm pou e menm pou sa e ekstansyon ki an jipeg an PSD an e png e gen lòt ekstansyon li ouvri toujou ok si bezwen gen ide sou yo ou ka eseye fè esè avèl. Gen lòt ekstansyon ki ouvè. La, m pral open on imaj m te genyen deja. On dokiman m t ap travay deja sou Adobe Photoshop la. Mwen, mwen menm sou òdinatè pa m nan, tout travay pa m yo ranje yon kote byen spesyal. Ok, tout travay mwen ranje nan travay Pierre Richard. M ouvè l. M pral chache on lòt travay m t ap fè deja pou m ouvè l. Ok, nou prale, nou prale byen rapid. Nou gen yon bagay ki rele flyer. Flyer, flyer, flyer, F. Fè dènye F la. Valye bezwen. Flyer, flyer, oh oh. Ok, flyer kliyan. Ok, mou vel, la mba chache yon travay m tap fè sou Adobe Photoshop. Tout sa wè make PSD yo la se travay m fè sou Adobe Photoshop. Se konsa lè w fè yon travay sou Adobe Photoshop li paret. Ok map ouvri kat enpak Adobe Photoshop la. M seleksyone l epi m fè ouvri. Si se te machin pa w la an anglè, w ap fè open. Ok. Sa fè w wè nan lè m ta l fè fil nan lojisyèl la l banm open paske lojisyèl la an anglè men òdinatè m nan li an fransè. E sa fè lè m fè lè m fin fè open li ouvri l di m fè. Ok. Sa k fè sa. Ok la, open. Gade yon bagay. M kreye yon dokiman ki make flyer, ok. E pi m al open yon travay, li pa open kote m fè travay la, li open apa. Se sa ki open la. Lè w open yon dokiman sou Sou sou Adobe Photoshop. Wi m kwè li sou lòt sou lòt yo tou menm menm pou lòt yo lè ou pè non dokiman sou li li pap tonbe anndan sa ou te kreye deja li tonbe apa al di se open m open li ok sa m open travay sa la ok kounya m pral pale de. Ok open has open has nou gen ide de li se paske menm jan a open nan se e menm jan a open a open nan ok kounya la lal pale de open resan open resan li menm kisa l gen se de se de travay nou te fè deja sou lojisèl la men lojisèl la tou kenbe yo pa defo pou nou li tou kenbe yo pa defo a di depi mannik bezwen travay avèk yo la, m ap sèlman vini, m ap sèlman vini epi m fè, m seleksyone l, ok, fòk m tounen ladan l, m ap sèlman vini epi m seleksyone l, m sèlman vini m seleksyone l, bon men kisa m ta seleksyone la, bon m seleksyone logo pito la. Ok, wè. E menm, e menm jan, e yo reouvri, mwen reouvri dokiman sa la, li pap tonbe nan sa. Pase se, kom si son open m fè. Lem, ok, se open, nan open resan, se open m fè. La, kote k make close an, si m close, sa ki seleksyone an, lap, lap tou, lap tou fèmen. Ok, wè. Logo a te seleksyone, li tou fèmen. Si m fè close anko, sa m kreye an la, lap fèmen. Si m fè close all, tout ap fèmen. Kom pa gen close and go to budget m pap fèl avèk kisa m konn sèvi avèl m konn sèvi avèk export export a sa m fè avèl lèm fin fè yon travay pou entènèt la pou web kisa m fè pou m voyel bay moun nan sou foma e pou l ka metel sou entènèt la e pa egzanp Png, M al nan fil, m al nan ekspò, ok m fè ekspò as, m fè ekspò as, m fè ekspò as, ok li monte, kòm m pa gen anyen sou sa, sa fè w al pran konsa, men la ou wè l make flyer ok epi png. Ok ma ki png kounye a kisa m fè m pa fè anyen ankò m kite tout sa yo la nan tablo sa si m te vle modifye sa ki an png a m te vle mete nan jpeg m tap sèlman ale nan fòma epi m seleksyone jpeg kòm m pa bezwen jpeg se an png m bezwen l png a pou background nan pa parèt e li yon ti jan fè l pi lejè tou m kwè. Mwen png a epi m fè export all epi m seleksyone kote m vle metel la depi m fin seleksyone kote m vle metel la m fè anrejistre travay mwen anrejistre mwen m pa fèl cancel yo menm lè wap fè pratik wap fèl ok kisa ankò nou gen Sa n sipoze pale gen oh m desann nan export m pa pale de save avèk save as la ou wè save sa pa parèt rezon paske travay sa te save deja kounya nou tout konn kòman pou n save se menm bagay la se menm bagay la se fil epi save ok save as se menm bagay la nan lòt lojisyèl yo se kontòl s save as sa k fè sa m renmen fè ladan lè m fin fè yon travay Lè m fin fè yon travay, m bezwen e chanje fòma a tou. M bezwen mete l an jpeg oubyen an pdf. Kisa m fè? M fè save as. M fè save as. Ok, save as. Ok, m ale kote ou wè make non tip lan. M kite non fichye an. La ou wè, ekstansyon an se, ekstansyon an se.

Meton lòt nan pou li Stay focus Ok Meton lòt nan pou li Epi m fè anrejis M lokalize kote m ap mete l M lokalize kote m ap mete l epi m fè anrejistre La m pa bezwen l m pa p fè l Nou menm lè n ap travay nou bezwen yon reyalite lè n ap fè M pale de export la deja Kounye a m pral pale de place Fò n tou fè diferans ki gen ant open nan avèk place M fè place Se lè m ap travay, m bezwen sa m, sa m ap, sa m bezwen an, pa egzanp m ap travay sou yon flayè, m bezwen yon imaj oubyen yon background pou m met ladan l. Pou m met background nan, m ap place, m pa open li, m pa open li. Mwen ka open li m mete l men la m ap pale de place. M ap place, ok, m bezwen mete yon background sou sa, m ap place li. Kounye a m al nan fill, m ale nan place. Ok e kisa m fè m chache map chache yon yon background m konnen la m pap jwenn background m sa se sa m konn ladann pase tout travay mwen yo tout bagay mwen yo yo ranje map jwenn yon background m ka jwenn yon background nan imaj. Kalite ok imaj vektè ok imaj lòt kalite ok la map jwenn yon background mwen paka pa jwenn yon background nan ok mwen tèlman renmen sèvi ak background sa ok m plis sa wap wè lèm fè plis lap tonbe sou espas sa kote ki make lap tonbe sou espas sa. Kote ki make nan sa ki make flyer ok a m plis m plis wè li tonbe ladann dirèkteman ke l tonbe ladann dirèkteman kounye a èske n te wè lè n open nou te wè kwa sa non li pat sou li kounye a la m ap moute nan tèt lojisyèl la la 2 bouton sa yo sa se pou m aksepte l sa se pou m pa aksepte l m di wi m ap aksepte l Ase se m bezwen ok m bezwen la nou wèl bouke twò wè se spas blanch gen fason poum fèl pò tout poum fèl pò tout map fè kontrol t ctrl t epi map paret nan youn nan pwent sa swa pwent sa oubyen pwent sa oubyen pwent sa oubyen pwent sa lè wap agrandi imaj pa janm fèl nan pwent sa yo. La, la yo. Non. Fè l nan, nan, nan, nan dènye pwent sa yo la. Epi peze Shift avèk. Ou klike sou machin ou, wap agrandi. Wap drage, chache pozisyon ou, jere l. Epi wè, de bouton sa yo m te pale nou de li ankò, m va, m aksepte l. Ok background mwen la. Ok kounye a m pale nou de place pale nou de place kounye a m pral pale nou de print. M ap fè kou a la m ap eseye refè kou a men an menm tan m ap eseye pale de sa m te fè deja. La nou nan print. M ap lè m ap print yon dokiman ok m cancel pou m retounen nan l nan fil ok nou al nan print. Print. Ok. Tablo sa a ouvè. Tablo sa a la, se kòm si son preview l fè sou travay la ki pral sòti an. Nan printer a, se kote pou chache, pou chache enprimant wap fè enpresyon an. Ok, enprimant wap fè enpresyon an. La kote ki make kopi a, ou wè l gen 1. Si wap sòti, si wap sòti 10, 20, 30, ok, ou retire l, ou mete 10. Ok, lap sòti travay la 10 fwa. la se se oryantasyon paj la eske se kouche wap soti la li sou kouche eske se kanpe la li sou fòm a kanpe li sou fòm kanpe wè li chanje li moute w li la la se kanpe lap soti si se kouche ou vire l ok ou fè banm bo mo banm bo tèm teknik la tèm pwofesyonèl la eske se an pòtrè oubyen se an landscape an pòtrè la m sou pòtrè ok la m sou landscape eske se nan fason sa wap soti kanpe oubyen kouche kounya kisa w fè mwen m pa fasil modifye anyen ankò paske depi m fin wè tout sa yo ranje kisa m fè M al nan printè e paramèt lan, m al nan paramèt enprimant lan, mwen chache ki kalite papye m ap sèvi an, mwen wè pa m nan sou foto paske kote m ye a m soti foto anpil, epi m chache dimansyon.

Ok kounye a ou vin nan kalite enpresyon bezwen mwen m pam nan toujou sou standa m kite yo sou li e menm bagay la ankò si m te bezwen sòti nan kopi photoshop te tou ban mwen l deyo ok m pap m pap fè tout bagay sa yo pase pam nan pam nan deja parametre pou lè map sòti lòt travay pou l pa banm pwoblèm ok epi ou fini ou fè print travay la ap sòti depi ou gen enprimant. Pou sa. Ok kounye a nou pral nan view byen rapid. View nan view gen zoom in zoom out. Nan zoom in nan se zoom pou fè pou bay plis. Pou bay plis pou bay travay la plis zoom. Ok zoom out lan se pou redwi nan zoom nan. Ok se pou redwi nan zoom nan nou tout konn sa yo gon bagay gon bagay ki rele kibòd chòtkòt kibòd chòtkòt lan se de se de kobinezon ou fè sou klavye òdinatè a pou pase aksyon tap pase a ok pa egzanp si m tap prent dokiman sou adobe photoshop m ka fè kontrol p wap wè menm travay la kontrol p Menm tablo a reouvè. San m pa manyen souri òdinatè a. Ok. San m pa manyen souri òdinatè a, m fè kontòl P, li ouvè. La, kibòd chòtkòt pou m fè zoum avan, zoum aryè. Zoum avan se kontòl plis. Ok, kontòl plis, m fè zoum avan. Zoom aryè se kontwòl mwens ok sa yo se kibòd shòtkòt ekri yo yon kote ekri yo nan yon kaye ke ou konnen sa se kaye fòmasyon enfografi a pase pi devan m gen dwa kite ou ale gen yon bagay w ap fè ou bliye l ou rale kaye a ou chanje men sa m te fè a men kisa m te ok nou pale de zoom yo kounya nou pral pale de ekstansyon Extras lan m fèmen l, sa fè m fèmen l pou m ka pale nou de li. M ap fèmen sa yo paske yo tou aktive sou machin mwen. Nan Adobe Photoshop, ok, m ap open yon bagay sonje, m al open li, li p ap tonbe sou sa, paske nou konnen se open m ap open li. Fò m soti pou m tounen nan travay, pou m chache flyer, kote flyer a, flyer. Map chache yon flyer la m te ka wèl pou Katiouska ki se yon mannequin ok Katiouska ok la nou wè ok lè wap gade sou sa kòman pou fè pou santre travay yo wi gen opsyon pou sa men mwen m pa tèlman sèvi avèl m sèvi avèk règ la avèk yeux m, rezon pase m gentan komanse abitye avek lojisyel la, m ladann tro souvan, gen bagay m gentan wè, gen teknik m gentan anplwaye pou m fèl. La ou wè Katchouska, ou wè Bevthe, ou wè Paj ou anpil bagay men ou wè sa yo t bay yo yo sou lin men se pa konsa mannik rentre fèl gon gon bag gon e kòmsi wap travay son fèy blanch men wap fè yon desen ou oblije sèvi ak yon règ pou ka trase bagay yo pou sa wap fè a tonbe sou lin malgre apre ou fini tras ou te fè yo ou pap fè yo yon jan wap fè yo wap fè yo yon jan kòmsi ou fè yo blan pou efase yo apre.

Li genyen sou li deja. Pou m pran woulèz m vin la. Ok. M vin la. M mete l. M kwè l ap ban m lòt paske l genyen sou li. Ok wè. Li genyen sou li deja. Li genyen sou li deja. Ban m al fè l nan lòt la. Sa moute la m ap moute nou sa li apre. M ap pale nou de sa li apre. Men ekstra sa m ap fèmen. M tounen nan woulèz. Oulez, wè li pa aktive sou sa. Ki sa ak photoshop la? L aktive sou flyer 4 pous kare, oulez a aktive sou li, lè w al nan flyer ok a, li pa aktive, fò w reaktive l sou li. Fò w aktive l sou li, men si anvan w te ouvè tout sa ou te aktive l, li t ap tou moute, ok. Kounye a nan oulez, m bezwen yon ti distans sou sa yo, distans sa, ok. An m bay yon ti distans. Nou wè kòman m mete l? Ok. Kesyon m panse nou te ka poze, nou te ka di kòman fè bò sa va aparèt, bò sa va aparèt. Non, bò sa yo pa aparèt. Yo pa aparèt. Yo pa aparèt. W ap wè sa m pran anlè la, m mete l la, m mete l la. Sa m pran la a, m mete l la, epi m mete l la. Ok? E konsa lojisyèl la fonksyone. Konsa l ye, li pa parèt. Yo pap parèt. Mèt fè sa w vle, yo pap parèt. M eksplike nou l, men li, wè jan woulèz la depoze? Se li koulèz la, se règ yo. Se règ la, si m ap chache mitan, ok, ok, wè li, se règ la k la. Se règ la ki la. Se règ la ki la ki pèmèt mwen mete e chache e se chache mitan sa. E se chache mitan sa. Ok. Règ la ki se woulèz. M te la. Wè règ la te parèt. Talè a m te rale yon nan ou an pakèt parèt. Wi. La ou genyen deja ki trase menm fèmen je yo. Pou m fè sa ki la yo parèt te ankò. Mal nan view mal nan extras ok m tchekel wè wè tout règ kite la wè tout règ kite la kòmsi m te trase travay la ou lè sa m konnen l pat la ou lè sa li pat la se nan jwe tablo sa ou wè ok se nan jwe ki fè m moute la men li te la ok e li te pèmèt mwen chache E li te pèmèt mwen ranje sa yo. Ranje sa yo. Wè? Wè sa m t ap di nou an la? Gade. Hein? Pou m ranje travay la. M ranje l. Gade, gade jan woulèz yo trase, plase byen. Ok? Nan menm sa ankò, si m bezwen kache woulèz lan, si m bezwen fè l parèt, m ale nan View. M seleksyone sa. Si m bezwen fè l pa parèt, m ale nan view, m deseleksyone l. Ok. Men l toujou la. Si sa rive m al pran youn, m retounen ladan. M retounen ladan. M al pran yon lòt, m lage l, w ap wè tout vini. Tout ap vini ankò.

Nan video sa, ba se son video m refè pou m eksplike sa k te gen nan video, m kwè nan video 3 a, ok. M kite nou la, n ap tann nouvo kou k ap gen an, m kwè se 4 e 4, non ke sa ap oblije senkyèm pa sa se 4, sa se yon katriyèm kou, men ki repale de twazyèm kou, ba se twazyèm kou a te gen tout kou pye ladan l, ok. M kite nou la, non pa m se Edouard C. Pierre Richard.